E nou wè timoun yo kap kriye, sa ki pa jwenn fich. E nou panse ke yo te ka fè e ka spesyo pou yo. Sa vle di son lekòl, son lekòl an jeneral, son lekòl an jeneral.

Vwala, ou wè se dezolasyon, se moun k ap kriye, yo pa jwenn fich. Yon ane pase yon ane, e mezanmi, nèf mwa sou yon ban lekòl men, se, se, se pwoblèm. Èske, èske, èske ministè a, èske pa gen ka spesyo pou, èske, èske pa gen konn gen ka, ka spesyo pou yo? Nou pa jwenn. Ou wè se dezolasyon, se pwoblèm. Bon deja se on e plizyè elèv nan lekòl ki pa ka jwenn fich mezanmi se la e pwoblèm nan vwala le pwoblèm e yo pa jwenn fich bon eske yo pa fè ka spesyo pou yo bon deja yon moun ki konsène ki anba live lan e e kapab e di nou si gen ka spesyo kèk kote e te ka fè elèv sa yo al konpoze men se yon anpil elèv e yo yo pa ka e wè. Eh yo inconsolab. E se ki se koman direktè a rele frè pam? Andris Kano. Andris Kano. Se ki pale Andris Kano. Se ki pale kòl sa ye? Men eske lekòl la pa anrejistre ou byen se ki sa ki pase? Eske eske sa konn pase deja? Bon deja Depi nan sizyèm ane ke ou nan lekòl la, men ou rive nan filo, sa vin pase ke, eske lè ou te nan mwayen 2 ou t al egzamen sètifika ou te jwenn fich, lòt bò a t al egzamen? E kounya la ke ou vin egzamen filo, fich ou pa sòti? Men se depi kilè ke ou aprann fich la pa sòti an? Men eske nou pa janm rele Edris? Se Andris ou Edris? Andris Sanon Lekòl la se kòman lekòl la rele? Institution Mixte Grace Emmanuel Institution Mixte Grace Emmanuel E nòmalman ki Eske ou pa ta gen yon mesaj ki te kapab lanse bay otorite yo Sitou Ministè Sante Ministè Edikasyon Nasyonal otou de sa ki pase a kòm wal egzamen mwayen de ou pase nevyèm ou pase ou pase e ou vin nan fil ou la fich ou pa sòti se kisa sa vle di pou ou menm e ou wè ke ou vin egzamen ke ou pa ka konpoze jiska prezan ou pa konn direktè la ou pa konn gason an. Sa vin fèm mal paske m fè tout klas mwen depi kin m pa janm zoge klas ni m zoge yon klas m refèl nòmal. M refè l nòmalman. Ti jan nou yo manke mete responsabilite. Paske se pa sèl lekòl mwen an ki nan difikilte sa. Tout maten an gen fich k ap bay paske yo te fè demach. Direktè nou an genlè pa fè okenn demach. Nou rele l sou telefòn nou pa jwenn li. Tout sa nou fè nou pa jwenn li. Mèt ke se espre l fè.

Men, m wè maten ou met minifòm sou ou vin konpoze, men eske ou te panse ke ou t ap jwenn fich la kanmenm? Mwen pa panse pou yo si m t ap jwenn li, men yo te di nou pou nou vini pou yo wè si yo te ka regle kèk demach pou nou. Jiskaprezan yo te ka regle l, men direktè a pa mete pye, nou pa jwenn direktè a paske gen yon papye pou Eli pou l ta dwe siyen l pou yo ta ba nou lese pase pou nou ta konpoze. Li pa vini pou l siyen l. Lè nou, paske nou ka bare la nou devan lise a, lè yo di nou li devan. Pof gaz la lè nou kouri al kote l li gentan ale se espre misye fè.
Bon pou menm ou santi ke bon m santi ke m santi doulè ou paske nòmalman ou son elèv ki fè 9 mwa sou yon ban e vin konpoze 10 mwa se sa vin konpoze pou pa jwenn fich sa bon sa sa vreman se dezolasyon bon e se ki sa ke ou konte fè menm ki sa ou konte fè menm m pral m pral ale nan Komisarya pou direktè a apre sa, pou nou konnen si e lakay li pou n ale pou n ka konnen sa l deside fè avèk nou, si l pap di yon dènye mo anvan li kita.
Mwen menm, mwen gen elèv mwen. Se madan Sara m ye, m ap, chak jou m sou do machin, m ap kouri do machin mwen menm. Pitit mwen fè yon ane chita lekòl, de nevyèm pou yon timoun nan yon lekòl, kounye an la pou timoun nan bezwen konpoze li pa ka konpoze. Men kounye a, men pitit mwen, men la l kanpe la devan yon lekòl la, li pa ka jwenn fich pou l konpoze e lekòl la voye tout sa yo mande pou pitit mwen reyalize pou l al konpoze, m voye tout ale. Men kounye a pou pitit mwen kanpe devan yon lekòl la, byen kanpe devan yon lekòl, tout elèv anndan klas li ap konpoze, pou pitit mwen pa ka konpoze. Mwen m ap mande sa si se yon peyi sa ye? Èske oparavan sa peyi sa ye? Konsa l te ye? Pou timoun nan fè yon ane lekòl, nou menm tout moun ou wè k ap fè sa, tout timoun ki vin konpoze, fanm kou gason, maskilen.

Devan devan w lekòl pandye, m pa dwe lekòl! M gen 2 pitit lekòl la, m peye ane tout ane lekòl pitit mwen nèt! Mwen se sa k ap touye m la, timoun ki pa peye lekòl la, timoun ki pa peye lekòl wi, kounya la yo jwenn fich nan men yo, mwen menm menm menm pitit pa m lan mwen menm li fon ane chita chita lekòl! Kounya la pou l kanpe devan devan lekòl la pandye la li pa ka jwenn fich pou l al konpoze mwen m ap mande sa si se yon peyi èske peyi sa ap janm ale jan l te ye oparavan mwen se sa m t ap di m ap mande kote dirijan yo m ap mande tou èske y ap fè yon konpozisyon pou timoun yo pou timoun yo al rekonpoze paske m konnen y ap di o timoun yo pral konpoze men mwen kòman yo di sa an tèt an tèt an tèt kòman m tande yo di m konsa timoun nan ap konpoze timoun nan pa gen yon nimewo dòd li pa gen anyen yo di w l ap konpoze kòman l pral fè konpoze. Nan ki lekòl pitit ou a yon.
Kòman lekòl sa. Kabarete. Wi.
E depi kilè ke li lekòl, li an lekòl la? Nevyèm, depi nan nevyèm. Alò nevyèm a la filo Wi. jiska prezan la ke èske se fich li ki pa sòti menm ou byen Fich li, fich li pa vini menm.
Fich la pa vini, l pa jwenn li nan men l. Men depi kilè ke ou, èske ou pa e fè kontak avèk direktè lekòl la? Wi, direktè a te la nan lise a la. Li te la nan li syèl la, lè m vin la m mande l, m di l kòman fè pitit la pa konpoze, m mande l kòman fè li pa konpoze, men kounye an la e yo di m konsa, o l ap konpoze. Timoun nan ap konpoze, li pa gen nimewo dòd, li pa konn nan ki bò l ap tonbe, li pa konn nan ki lekòl li pral konpoze, yo di w l ap konpoze. Men nòmalman kounye an nou wè yo fè yo antre. Yo fè yo antre, mwen menm m ta swete pandan yo fè l antre a la, pou se pa magouy y ap fè, y al fè l konpoze pou granmesi, Epi tou lèl rive lè lè lè lè lè lèl fin konpoze yo voye fèy li ale lèl vini pou yo jwenn e ti e zero zero chak sa bay yo mete zero zero zero m ta swete epa sak epa sak rive se sa mwen tande. Dakò manmi.
Wi youn nan pwoblèm nou gen la maten an pou egzamen an m gen yon ti sèm plis 2 elèv ki lan gras Emanyèl ki pa jwenn fich pi gwo pwoblèm ki gen elèv lan te ka pa jwenn fich men elèv lan fè sizyèm ane jiska filo la m pa wè rezon pou leta Dil pa valide pou fich. Si ta gon pwoblèm konsa m panse yon semèn davans lekòl la ta dwe konnen. E kòm yo di nou nan kèlke minit yap kreye yon mwayen pou timoun yo konpoze. Se non timoun sa yo se Louis Kerline, René Geffroy, Dorisca Stevenson. Se 3 non timoun sa yo. Yo fè tout klas yo la nan lekòl la. E youn nan bagay ki ta pase si timoun sa yo fich yo. yo konpoze e yo pa jwenn yon rezilta, m panse kèlkeswa jan lekòl sa a, n ap kreye mwayen, n ap some li e leta gen pou l di yon mo nan sa. Timoun nan pap pèdi ane a pou granmesi.